Kòman n ap frape? Alò nou gen yon sijè ansanm avèk nou jodi a ki ki se yon sijè trè spesyal e anpil moun ap pale de sijè sa men yo pa janm jwenn dirèkteman anndan anndan anndan sijè spesyal sa yo pa janm eseye jwenn dirèkteman yon yon yon repons tanjib. Sa vle di lè n pale de yon repons tanjib yon bagay dirèkteman ke nou chak nou ta sipoze jwenn kòm yon eleman de repons k ap satisfè nou egalman. Ki sijè l ye? Èske yon kretyen ka rantre nan politik? Èske yon kretyen ka rantre nan politik? Alò, se yon bagay anpil moun ap tann e anpil moun ta renmen konnen dirèkteman men nou pral rantre o fon pou nou kapab eseye wè sijè sa avèk anpil atansyon, èske yon kretyen ka rantre nan politik? Ok an nou avanse. Men kisa li ye mes chers bien aimés. Pou mwen menm, repons map bay map di non. Paske la politik ansanm avèk sa ki rele la parole de Dieu se son de 2 choz ki netman opoze. Sa vle di, pa ka genyen yon kretyen politisyen. Non, pa ka gen sa. Yon kretyen ap rete yon kretyen, epi yon politisyen ap rete yon politisyen. Sou kèlkeswa rezon oubyen sou kèlkeswa pretèks ki te kapab egziste, yon kretyen pa gen nil dwa pou l al fè pati de yon kò politik, pou l al fè pati de yon rejim. yon platfòm politik. E sa n di la a, nou kapab, si ou pran san ou pou ap swiv ansanm avèk nou, nou kapab defini l ba ou sosyalman palan, biblikman palan e menm politikman palan. Paske on dirè ke la politik se la fè dè zòm mantè. Eske se pa vre? Wi sa son rezon ki trè klè. Pa janm gen yon politisyen ki pa kwè nan sa ki rele manti e ki nètman opoze avèk la pawòl de Dye kote nan Jan 8 vèsè 44 la pawòl de Dye pral di nou e tout moun ki bay manti yo se pitit satan e pa kont ke avan yon politisyen Bon, nan kanpay li, li oblije bay anpil manti. Paske li pap gen pwoblèm pou l bay manti paske sa k ap vwe l bon an, se li menm li oblije mete an vigè. Se li menm li oblije prezante pèp la. Ban m bay nou yon egzanp trè klè. Lè kanpay prezidan nou t ap mennen k se Jovenel Moïse, o Kap-Ayisyen l kanpe li di nan dezan l ap bay tout peyi a kouran 24 sou 24. Lè Grégory Toussaint al fè kwazad Li Pòtoprens. Lè sa a te gen Yvonne Castalou te la, Sanogo te la. Prezidan an kanpe li di, èske nou wè ti mwen m te ka bay peyi a kouran 24 sou 24? Sa vle di, ou gen tan wè dirèkteman la politik li opoze ansanm avèk la parole de Dieu. Pa bliye, n ap swiv premye pati a. E m panse nan dezyèm pati a. si nou pran san nou pou n suiv ansanm avèk atansyon, n ap ka eseye dekouvri tanjibleman egzistans ki genyen e ki fè yon kretyen pa ka fè pati de yon kò, de yon kò politik. Annou avanse trè klè. I gen anpil moun pafwa ki rantre dan la politik se jis pou yon non. Gen an nan yo ki rantre se jis pou yo ogmante lajan yo. Men gen nan yo tou ki te gentan gen lajan, swa yon rezon pou yon lòt yo te kote yo te fè lajan an, yo oblije rantre nan politik pou yo legalize lajan an. Paske nonb de kòb sa yo genyen an, travay ke y ap fè a, pa ka jistifye kòb la pou yo. Men yo oblije rantre nan sa ki rele la politik pou yo jistifye lajan sa. Anpil nan yo se konsa, swa kòb la fèt nan dwòg, swa li fèt nan gang etc. Se konsa li fèt. E se sa k fè politik la li menm li vin rekrite tout sòt de moun. Lè w ta va di m ou se yon pastè oubyen kèlkeswa sa w ye a, pou ta va di m Bondye voye w dan la politik. Menm si yon moun pa konnen labib lap gentan wè se manti, pou ki rezon? Paske la parole de Dieu di konsa, Senyè, pa kite m chita sou menm tab ansanm avèk moun kap fè sa ki pa bon yo. E nan Somme premye, li di, Ere lòm ki ne mach pa selon lè konsèy dè mechan, ki ne sarèt pa sur la vwa dè pechè, men ki twouv son plezi ki kote dan la lwa de Letènèl. Kounye a ou pral chita ansanm avèk dè moun, swadizan ki vire do bay Bondye e k ap regle lòt aktivite pou yo pou yo debouche yon lòt reyalite nan vi pèsonèl yo. E ou pral eseye fè m konprann pou di ou pral defann peyi non. Si gen yon grenn moun ki ka defann peyi sa rele Letènèl dè zame. Sè poukwa il a di, si Letènèl ne batira pa lavil, selui ki la bati, la bati anven. A, ou ka eseye konprann sa. Ban m di ou yon bagay, zanmi m. Nou pa vin sou tè a pou nou defann latè, men nou vin sou tè a pou nou defann wayòm Bondye. Paske nou sòm dè anbasadè. Kant on pale de anbasadè, sa vle di nou gen yon wayòm ke n ap travay pou li. Pandan nou nan yon sosyete, men nou pa fè pati de sosyete a. Nou gen pou n travay pou ki sa? Pou le wayom de Dye. Sa vle di si yon moun ta va pran tan li pou l al rantre nan sa ki rele la politik, pandan w di ou menm se kretyen, se etikèt kretyen w retire sou do w. E m panse nan nan pati 2 k ap vini an, n ap eseye ba w kèk temwanyaj tanjib de 2 nèg ki di ki te di yo te sèvitè de Dye e ki lavi yo fini mal pa rapò a sa k rele la politik. M ka eseye kòmanse ba w non yo toujou. Tankou e si n eseye pran e ansyen depite Jocelin nan Sen Rafayèl. Si n eseye pran e pastè pastè kòm m di l se pastè e nèg nèg sa se yon nèg latibonit ke l ye l t ale li te poze kandidati li a la prezidans. E Luc Messadie, sa se yonn nan. E Jèn ankò, Jèn, Jèn, Jèn, wè. Miche se yon lòt ankò, yon nèg k ap goumen lontan, men ki pa ka rive. E n ap pran yon lòt ankò ki se Jephté Lucien, Jephté Lucien ki se nèg Piyon, Nèg dan lenò ki se fanmiy oubyen frè frè e ansyen direktè ekòl Shekinah du Cap Haïtien e nonm sa a se se se se prezidan yon yon yon yon asosyasyon evanjelik ki rele kle e bon e nou panse nan nan nan nan nan lòt epizòd k ap vini nan pati 2 a n ap eseye fè w wè reyalite yo dirèkteman ki fè yon kretyen Ou nètman opoze a sak rele la politik. De fwa gen moun ki konn di se la sansiblite pou le peyi. Men non. De fwa i gen sa ki konn eseye fè konprann di ke si yo pa pale ki moun kap pale pou yo. Dye pa rele nou sou tè a poun vin foure bouch nou nan koze moun. Men l rele nou sou tè a poun delivre moun anba men dyab poun rantre avèk yo nan wayòm syèl la. Se sa. Yon anbasadè. Men. La parole de Dieu dit que le siècle présent est sur la puissance du malin. Sa vle di tout sa kap fèt sou tè a, se satan ki gen kontwòl yo. M pa gen anyen pou m fè se prepare m, travay jan le Senyè vle epi ranje malèt mwen pou m kite latè. Si se pa konsa l ye, Nou fenk kare echwe. Ni mwen, ni politik, nou ka ale nan lanfè tèt anba ak tout soulye nan pye, tout vès sou nou, kòl nan kou, bib nan men. Pou ki rezon? Paske nou pat travay nan liy nou. Pa gen okenn moun Bondye pral mande koze pou lapolitik nan jou jijman an. Non. Bondye pral mande w koze pou lasentete ou, kòman ou t ap mennen vi ou. Kòman ou ta vle. Pou m kite yon pèp pou m sove, pou m al chita anndan yon paleman, swa chanm wot oubyen chanm bas, pou m al diskite zafè ki pa menm regade sali mwen. Gen moun ki ka toujou poze kesyon di. E fas a sitiyasyon yo, ki sa yon kretyen kapab toujou fè nan sa ki rele lapolitik anfas kretyen yo? Kretyen an pa gen lòt bagay, se rèspèkte lèlwa epi rantre nan lapriyè. An Ayiti yo di nou yon sitwayen konsekan se lòske li peye lèzenpo, peye enpo ou. Peye enpo ou, rèspèkte tout sa ki pap deranje syèl ou. epi pa gen okenn pwoblèm ankò. Men depi w al foure tèt ou, ni ou menm, ni lapolitik, nou kare pèdi. Ni ou menm, ni eleksyon nou kare pèdi. Paske Bondye pa t janm konn mennen pitit li nan eleksyon pou deside yon moun non. Dye te toujou chwazi yon moun. Men jounen jodi a nou wè se kout zam, moun ap mouri, etc. Bagay. On di ke yon òm politik se yon òm ki ipokrit ekstrememan laj. Lè m pale de ipokrizi anndan yon òm politik, se pa yon yon ti ipokrizi atè a la. Se yon ipokrizi ki dwòl, ki grav, ki près. M gen yon yon yon yon ansyen kondisip mwen ki rele Ronaldo Casseus, yon lè miche te fon deklarasyon devanm li di konsa nan politik pa konn gen zanmi rekonsilye. Ou tande byen wi sam di la. Li di nan politik pa konn gen zanmi rekonsilye. Sa vle di kelkeswa moun ki nan politik li son moun ki treman ipokrit. Yon ipokrit kwonik pa gen yon bon amitye vre. Pa gen sa. Si n pran egzanp si le prezidan Jean Bertrand Aristide, nou genyen Moïse Jean Charles, nou genyen Nahoun Marcellus, nèg sa yo se nèg ki te nan bòd Fanmi Lavalas, sa vle di ki se militan Fanmi Lavalas, ki t ap lite pou yon sèl rezon. Men alòske, lè Moïse Jean Charles senatè, yo ta vle fè konprann nan lè Nawoun Marcellus poze kandidati li pou senatè, ki nèg ki bòykote miche ki fè l pa bon? Se Moïse Jean Charles. Sa vle di, men sa ki lapolitik la. Men sa k politik la. Menm siw ta va gen sansiblite pou peyi a son sèl bagay li ye priye priye se tankou ou fin ou vin demoutrem ke lapriyè pa gen pwisans vre kòm gen yon otè ki di ke se pa moun kap kraze peyi a kap detril men se moun kap gade k pa fè anyen yo nan sitiyasyon sa fason mwen menm mwen konprann li ki diferan ansanm avèk ou se lefèt ke Ou pa deside rantre dan lapriyè pou peyi ya. Se la. Men al nan eleksyon, pou al pwomèt moun ti grenn diri, al pwomèt moun etc. Bagay, al pwomèt moun mansonj. Non. Pa genyen kanpay ki pa genyen manti ladann. Epi sa k rele sakrifis. Nou pa vin sou tè ya pou nou rantre dwèt nou. Nan sa ke moun ki pou dyab la ap pwospere. Men nou vin rantre dwèt nou nan je dyab pou nou sove moun nan. Pa gen manti nan sa. Nou vin rantre dwèt nou nan je baka pou nou sove moun. Kantil saji. de la politik, kretyen sipoze rete o deyò de la politik. Kèlkeswa peyi li ye sou latè. Mwen pa pale de la politik ayisyèn sèlman, kèlkeswa kote. Paske la politik gen yon sèl inifòm sou do l. Menm si w ta va tande an Ayiti li pi mal, lè w rive yon lòt kote li toujou gen yon menm inifòm sou do l. Gen nan kèk peyi ki pa pibliye enfòmasyon yo. Yon eleksyon ki ta pral fèt otrefwa la nan Repiblik Dominikèn, yon eleksyon majistrati. Eleksyon an bloke, pou ki rezon? Gentan gen 2 moun ki mouri nan kapital peyi a, Santo Domingo. Eleksyon an oblije kanpe. Se aprè yo vin refè l ansanm avèk lè y ap fè eleksyon prezidansyèl la, yo fè yo ansanm. Men kòman ou ta vle di m konsa ke se sèl Ayiti bagay la konsa? Se toupatou dan lemonn. Toupatou. Ou pa konn eseye li istwa? Ant 1960 a 1950 yo. Ou pa eseye wè politik ki tap mennen an Frans lan, kòman Fransè te kraze yo, brize etc. Bagay. Ou pa eseye li istwa Jacques Chirac, yon nèg ki te vini pou l te mete la Frans KO, vole tout lajan peyi al achte kay lòt kote etc. Bagay. Sa vle di, politik la li menm se pa sèl an Ayiti li sal, men se tout kote li sal. Lè nèg yo di konsa politik, se gestion des affaires de la cité. Definisyon nèg yo bay la, yo bay li sou fòm, men yo pa bay li vrèman an reyalite. Sa vle di, ik anpil jèn bray ki panse yo ka rive pi rapid, ik anpil sèvitè de Dye ki panse yo ka rive pi rapid se rantre tèt yo nan politik. Men non. Politik la li menm, li opoze ansanm avèk esperans ou, avèk. Sa Kris rezève pou ou. Se de pasaj ou ye sou latè, mèchè byeneme zanmi pa m. Se kite kite moun ki pou Satan yo renye, kite yo fè sa y ap fè, kite yo di sa y ap di, epi se de jou w ap pase sou tè a, w ap travay pou jwenn yon moso manje, jwenn li, satisfè avèk sa Kris mete nan men ou, kite latè pou w ale. Men, si w panse w ka chanje yon sitiyasyon pandan se tan, Ou menm son eleman. Men kounye a w ta vle rantre anndan yon sistèm. Non papa. Yon sistèm pa ka chanje avèk yon grenn eleman. Se tout eleman yo ki pou chanje. Ou pral moute kòlèt ou, ou pral rantre anndan palman, ou pral chanje tout bagay etc. Hum. Gen nèg ki te di plis pase w. Gracia Delva te chante o prezidan o prezitan, prezidan tanpri tande. Lè l rive nan palman an, gon reyalite l te di nan mizik li a ki parèt a klè. Li di peyi a alanvè, peyi a te alanvè vre. Si nèg sa yo tou te ka patisipe nan sa k rele la politik, peyi a alanvè, se la ou pral rantre tèt ou nan bagay lanvè a. Pandan Kris rele w pou l fè tèt ou dwat, epi ou pral rantre nan bagay ki alanvè a, m oblije ri, m oblije ri, m oblije ri. M oblije ri. Ou sonje Don Kato te chante l te di prezidan tanpri tande e pa prezidan ankò non misye blan misye blan nou te rele w poukisa pou te vin ede n se pa pou te divize nou e li menm kisa l te regle. Ki sa l te regle? Jacques Sauveur Jean avèk tout bèl lanmou ke l t ap bagay, ou panse se yon lanmou l te gen nan kè l pou yon peyi? Men non! E pa vre! E pa vre! Apwè Jovenel fin bon kote pwojè bannann nan? Bannann nan moute gaz la, l pa peze l. Sa vle di, se la mesye e fò ou konprann reyalite a. Lè ou di m konsa ou se kretyen ou pral rantre dan lapolitik. Kanaval vini fò ou bay li. Ese tande byen. Bidjè pou lopital pa kòrèk, bidjè pou lekòl pa kòrèk, ak bon tan pou n di lopital pou n di lasante pa kòrèk men poutan bidjè pou kanaval la vote li kòrèk. Malgre peyi a nan kriz ensekirite, malgre l te ka nan tout kalite bagay ke l ye moun pa ka manje men gon bidjè k soti pou yon kanaval. Kounye a ou menm ou ta va di m konsa ou pral prezidan ou pa ou pap rantre nan kanaval men apre w fin bon kisa w pral di? Ou pral di Ke o ou ka toujou bay kòb pou kanaval fete men w pap rantre ladann. Bidjè vote ou dakò pou kanaval fete men w pa rantre ladann. Men non! Tande! Ou oka ou òganize vodou ou pa bezwen l la pou lwa rekonèt ou. Paske se w menm ki òganize l. Menm si vodou a ta va fèt nan bitasyon an ou pa la depi w voye m ou lwa a konnen w. Dyab konnen w zanmi m. Se tout jan de bagay sa yo n ap bat pou nou detri nan mantalite kretyen an jounen jodi a ki panse li ka rive avèk lapolitik, ki panse li ka rich avèk lapolitik. Antretan ban m di w sa, gen yon nèg m rèspèkte anpil, Byenke nou pa rekonèt, nou pa fè fas a fas, men selon istorisite miche, ki se yon ansyen pwofesè nan vil Kap Ayisyen ki rele Mèt Kenston Jan Batis, waww, lè Mèt Kenston Jan Batis poze kandidati li pou depite, li te gen yon slogan, li te di, Vote m, m ap pale pou nou, papa! Lè Keston rive anndan chanm nan, Keston wè sa l te pwomèt pèp la li pa ka fè l. Paske gen kote depi w rive ou anba dominasyon. Men men Kris li menm li rele nou pou n domine, men men men n ale pou yo domine nou. A mwen m m pa pale pou w dakò men m pale selon lareyalite. Lè Keston rive, Keston pase tout tan l anndan palman an, li pa ka di anyen. Keston tounen yon japwouv. Lè l desann pouvwa a, Martelly te mande Kenston pou l te tounen nan eleksyon, l ap bay sipò pou l retounen bon ankò. Li di non. Li di non. Menm jan a Odon Bien-Aimé nan Plato Santral ap bon an, li menm li pa t ka tounen tou. Aroldo byen eme se li ki kenbe tèt lòt bò a wi nan nan zòn ki rele laskawobas la e li menm li pat ka bon tou li di non jan li te konprann reyalite a li pa konsa miche kite ayiti li di pap janm mete pyel la ankò li oblije al travay nan sekirite etazini lap touche lè ui dola. Paske li di se yon pakèt maskarad ki gen nan de la politik, li pap janm rantre nan gagòt konsa ankò. Sa se yon òm. Men poutan, gen yon lòt pwofesè, misye konn fè kou nan plizyè lekòl, spesyalman nan lise Didi Boukman, nan lise, nan lise Philippe Guerrier. Misye te avan Kenston. E nan moman Kenston te la yo. E miche miche miche te nan kous la avèk Tenston tou. Miche pran 2 manda anyen l pat ka fè, li te mande pou l tounen ankò. Pèp la te rejte l. Sa rele egoyisite. Sa depase egoyisite. Si ou panse rantre tèt ou dan la politik ka pote yon chanjman, ou tou pèdi nanm ou. E mèchè byeneme bòm di w sa, gen bagay ou fè ansanm avèk bib nan men. Gen bagay ou fè avèk bib nan men. Waww lap dròl pou ou devan metro n pou ou kite la prezans de Dye pou al rantre dan la politik pou al diskite pou le peyi ou vin pa gentan reyinyon a goch reyinyon a dwat etc kòmanse bay manti a goch a dwat kòmanse vwayaje tou patou ou vin pa gen tan pou Bondye ankò epi dyab domine w banm di w sa Gran evanjelis ki mouri a 98 ou 99 an ki se yon evanjelis ameriken e miche gen pou non Billy Graham waw son gran tòm yon tòm de respè Billy Graham Billy Graham li menm gen anpil moun ki pa konprann reyalite ki fè miche te rejte la politik men li pale klè li pale klè Lè yon pati politik, m pa konn si se repibliken oubyen demokrat, m pa konn kiyès, ki te vin chèche misye, yo di, etanke yon òm enfliyan nan peyi a, nou rekòmande ou pou w kapab al nan eleksyon. Paske l pa kapab ou. Billy Graham di non, m p ap fè erè konsa. M p ap fè erè konsa. M p ap fè erè konsa. Li di, m p ap desann valè Bondye nan dimansyon sa. pou m al rantre dan lapolitik. Paske plas kote m ye a, m santi m alèz. Ha! Gen nèg ki pa t ap rejte sa. Paske avèk lapolitik y ap gen viza, avèk lapolitik pitit yo ap rive, avèk lapolitik, he! Epi gen nèg ki p ap parèt tèt yo, men y ap voye men yo. Non! M pa nan parèt tèt, m pa nan voye men. Se yon derespektan wi pou yon pastè ta va pran yon òm politik fè moute sou chè pou al prezante kanpay li. Pou al pwomèt legliz la pou di m ap fè sa pou nou m ap fè sa e aprè w chèche l ou pa wè l. Se yon derespektan fòmèl pou yon pastè kèlkeswa sa w ye a pou ouvè mikwo bay yon òm politik pou kapab prezante. kanpay li. Swa yon rezon pou yon lòt. Son derèspèktan. Politik avèk legliz pa mele. Politik avèk legliz pa mele. Nou chak gen esperans pa nou. Chak gen esperans pa nou. Bagay sa yo pap janm mele. Pa gen pwoblèm, mèsi, tchaw. Nou la pou yon lòt dezyèm epizòd. E pa ezite fè kòmantè pa w. Ou mèt eseye di sa ki ou menm ou vle. Kòm ou konprann reyalite yo, e m panse lè n vini n ap ouvri Bib avèk kèk lòt reyalite, e nou pral rantre nan kèk non de nèg nou konnen ki echwe dan lapolitik, e nou pral moutre w kòman yo echwe, kòman yo echwe. Nou pral pale w de Chavannes Jeune, nou pral pale w de Maxo Joseph, nou pral pale w de Depite Jocenin, ansyen Depite Jocenin, sou Aristide. Ehe, nou pral pale w de Jephté Lucien. Yes. Nou pral pale w de nèg sa yo, nou pral pale w de de de de de mes adye nou pral pale w de nèg sa yo pa gen pwoblèm nou la pou yon lòt epizòd mèsi tchaw ke Bondye kouvri w rete avèk lapè Bondye ok mèsi tchaw tchaw.